Sasou! Mache rapid! Sonje tout kondisyon yo!
Ki kondisyon, chèf? Ou pa t sou tè? Pa bay moun goumèt la, pa al nan batay san li. Si w bay goumèt sa, se fòs nou ou bay.
Ebyen ok, chèf. Malè avèti pa tiye kokobe. Chèf, gade, gade, gade, chèf. Wè la. Ap fè m tande kwen si te di m pou m kite forè an, si gen pou kite, e manzè k pou kite forè an pou mwen. Paske se yon fanm li ye, e se avè m li t ap travay. Ou tande sa m di nou an? Wi chèf. Ou wè mwen MW chèf la. Ou wè si m pa t pran bal nan pye, m pa kache di w m pa t ap janm kouri. Jan m wè w deplase ou kite bay fi a la, Ou lache ba li konsa m pa tap janm kouri devan l paske mwen menm m son nèg lè m frape pye m atè kote m frape pye m nan zèb pa pouse la. E degaje w tcheke yon miss vin pran swen pye boum mwen pou m kanpe sou 2 pye m pou m batay. Frè m. Kounye w pa al antre nan batay. Ou wè sa kap regle sou foye an la? M poko janm konprann ou. Repliye m repliye a m konn pou ki rezon. Konn sa m pral fè kounye a la? M pral prepare yon trè bèl kou. Si gen pou viktim, e konn si gen pou viktim anba menm. Paske ansanm avèl mi tap travay. Epa ou ta gen manchèt?

Paske daprè sa nou wè, tout moun yo la gen pwen sou yo avèk goumèt sa kriminèl ba yo a. Si malè nan yo ta kite Kwensi pran goumèt sa nan men yo, bon fòs yo ap tou nan men Kwensi. Sa vle di se pou ti bout chòv chache pi rapid posib pou l mete Kwensi yon kote rapid vit. Sinon bagay la ap magonnen. Men goumèt la, li bay yon goumèt pou chak moun. Pou yo batay, se ladan fòs yo ye. Enben se konsa fanatik yo, Sassou fè pati baz sa. Epi Sassou gen yon mouchwa nan men, nou pa janm konn sa Sassou fè avèk mouchwa sa. Se pou mouchwa sa Kwensi bezwen tiye Sassou. Sa vle di Sassou gen yon pouvwa sou li. Men. Pa bliye, kounye a l vin pran pouvwa ansanm ak kriminèl. M ta panse, pouvwa ki te sou li yo prale wi. An tou ka, nou poko konn koman sa pral kontinye paske nou konnen baz sa chaje avèk trèt. Epi daprè sa Martine mande, si gen moun trèt nan pami yo se pou nèg pou y al nan batay se pou moun nan tou rete. An tou ka n ap swiv pou nou wè koman sa prale. An palan de Elbe. Elbe bese pou Kwensi. Li repliye pou Kwensi. Bon. Kwensi bezwen forè a pou l batay. Li di Elbe pou l bal forè a blanch. Bon. An tou ka nap sui pou nou koman sa apre ale mezanmi. Koman sa apre ale temine ki zen genyen nan pwazon rat la. Fanatik yo abone, pataje, se mye fason kapab ede nou. Pa gen yon lòt fason ankò guys. Mwen renmen anpil. E nou konnen nou se tout sa mwen renmen. San nou pap gen pwazon rat e san nou pap gen atis yo se. E san nou pa gen stadens pou. Sa ve di se nou menm ki fè nou tout net. E m vle fè yo konnen sou chanel sa nou pap regret. Trè bientou. Konsèy map pote pou ou abòne avèk chanèl la paske gen bagay ki pral benefisye de ou menm ki gade feyton sa ki toujou kite yon kòmantè kap swiv chanèl la depi lontan pral gen yon print ki pral sòti nap fè lon jan an stil yon tiraj sa vle di pou moun benefisye de nou menm konprann fòk nou panse avèk fanatik yo nou paka panse nan nou menm sèlman fò nou fè kè fanatik yo kontan. Sa a se nenpòt bagay li kapab ye, li gen dwa se lajan, li gen dwa se minit tou, ou konprann, espesyalman pou moun Ayiti yo, ou konprann, paske ou gade pou moun nan pou l fè plan, pou l kite manje pou l manje, pou l fè plan, pou l gade yon epizòd, so, e pa yon bagay ki fasil li ye. Antouka fanatik yo mwen renmen n anpil, pataje, one love. Wi chèf. Te kwè w te di m bwa kwaze ansanm avèk mis lan. Bwa kwaze avè l nan m pa konn.
Te kwè w te di m bwa kwaze ansanm avèk mis lan. Ou mèt touye m la m pa konn anyen non chèf.